Ankò yn fwa nap di yon gwo bonswa a tout moun A tout moun ki pral chita pou yo tande emisyon sa Tout moun ki pral chita pou yo pran san yo byen pou yo byen tande Ske nou rive nan yon moman nou wè gen de bagay ki ineksplikab Gen de bagay ki ap rive ke nou pat janm atann Pase nou wè lontan Nou te gon foul moun ki te konn toujou ap pran lari ap fè manifestasyon, ap kraze, ap brize, ap mande depa pou voye prezidan ale. Lè sa bagay yo te yon ti jan plizoumwen. Men jounen jodi nap gade bagay yo tèlman grav, bagay yo tèlman mal, nou pa wè foul moun sa yo. Nap mande kote moun sa yo, eske se disparèt yo disparèt? Eske moun sa yo pa egziste ankò? Pase lè sa yo, moun yo te andan kay, yo te gen kay pou yo te dòmi, yo te gen kote pou yo te rete, yo te ka jwenn manje pou yo te manje, yo te leve, yo te pran lari, yo t ap goumen, yo t ap fè gwo manifestasyon kont prezidan. Yo te di wi fò l ale, si yo pa voye l ale, y ap mouri. Men jounen jodi a, yo pa gen kay pou yo rete, yo pa jwenn manje pou yo manje, pitit yo ap mouri, madanm ap mouri, mari ap mouri. Yo pa gen kote pou yo rete, y ap dòmi ala bèl etwal nan lari. M pa janm wè fon moun sa yo soti pou yo pran lari. Paske yo te kontante yo de pran mil goud nan men politisyen, de pran ti kras monnen nan men politisyen, de pran mamit diri nan men politisyen pou yo t al fè manifestasyon. Men nou pa t janm panse si se pwòp avni nou nou t ap detwi. Nou pa t janm panse si se tèt nou nou t ap detwi. Nou pa t janm panse si se peyi a nou t ap detwi. Se jounen jodi a, nou wè se yon destriksyon nou t ap fè. E pa vre? Kounye a la pandan bagay yo vin grav la, n ap plenyen. Gen anpil nan nou k ap di nou regrèt de sa nou te konn fè. Nou regrèt piske nou te konn al patisipe nan yon seri de bagay. Men, piske nou te konn fè yo, jounen jodi a bagay yo vin pi di pou nou. Kisa nou fè? M pa tande nou pale, m pa tande nou plenyen, m pa tande nou rele. Èske se kounye a se bouch nou pa gen pou nou pale menm? Oubyen se wont nou wont? Menm si nou ta wont, nou ta oblije fè wont nan sèvi kòlè. Nou ta soti n da pran lari, nou ta di bagay yo tèlman grav, nou pa ka sipòte. Men nou tout nou rete chita. Nap gade, Ayisyen ap imilye an Repiblik Dominikèn, Ayisyen ap pran wont, fanm ansent ap mouri, fanm ap akouche nan lopital ap mouri ak tout ti bebe. Pa gen moun ki pou pale pou nou, nou tout nou rete chita lakay nou, nou pa janm di yon mo. Hein? Kisa sa vle di nou? Kote dirijan yo? ki t ap ban nou mil goud, ki t ap ban nou sak diri, ki t ap ban nou mamit diri, ki t ap ban nou 500 goud yo pou nou te soti nan lari. Nou tout jounen se te al danse, al gouye, al pyafe. Men kounye a, men jounen jodi a, men kote nou mete tèt nou. Nou pa gen kay pou nou rete, nou pa gen kote pou nou dòmi. Sa vle di se nan lari n ap dòmi a la bèl etwal. Ki sa sa vle di nou kounye a la? Sa pa di nou anyen. Kondisyon yo bon pou nou, m ba w e foul moun sa yo. ki tap di si yo pa voye, si yo pa voye prezidan li ap mouri. E kou jounen jodi a, bagay yo pi bon. Eske se bon yo pi bon ki fè nou rete nou pa janm di anyen? M ta renmen nou di m eske bagay yo se bon yo pi bon. Ou byen pèp sa ki te konn ap fè manifestasyon yo, eske tout gen tan mouri? Ou byen eske tout gen tan disparèt? Ki kote nou ye nan mond lan? Di m menm! Mwen se sa m ta renmen konnen. Oubyen kote politisyen yo ki te konn ap di se te prezidan ki te pwoblèm peyi a? Kote gwoup moun yo ki te konn ap kritike di se te prezidan ki te pwoblèm peyi a? Antoulèka, m ap envite nou pou n gade nan pou n gade nan aparèy nou yon yon yon repriz kote ke moun yo te konn soti pran lari an foul pou y ap di si yo pa vre prezidan an li la. M ap envite nou. Rete gade. Kounye a apre nou fin chita gade, m ta renmen nou fè, di m kisa nou panse, ki analiz nou fè, kisa nou wè. Kote moun sa yo ye? Kote yo pase? Eske yo disparèt? M ta renmen nou dim kote tout foul moun sa yo ale? Ki sak fè jounen jodi a yo pa ka soti? Kounya la nou menm kòm politisyen ki ta bay moun yo tout pil manti sa yo, apre nou fin ba yo tout pil manti sa yo, nou fin kase men moun yo, nou pran tout sa moun yo te genyen, Nou mete yo deyò nan lari, nou fè yo pa gen kote pou yo rete. Nou ranje ak bandi parèy nou pou mete yo deyò nan lari, pou tiye yo, pou kraze madanm yo, pou kraze pitit yo, pou kraze yo nan lari. Nou vin lage moun yo san zespwa. Apre tout pil manti nou tap ba moun yo kounya la, ki jan nou santi nou? Kòman nou gade pèp sa? E ak ki konsyans, ki sa konsyans nou di nou? Eske konsyans nou pa repwoche nou de tout pil manti nou tap bay moun yo? Eske si nou gen ti kras moun nan nou, apre tout sa kap pase jounen jodi a, ki sa nou panse a fè pou pèp sa? Ki sa nou di pou li? Di m non. Di m ki sa nou panse a fè pou li? Kòman nou kanpe pou n ap gade pèp sa? Si se moun nou ye hein fò nou wè jounen jodi a bagay yo bon pou nou. Nou tout nap byen pase, nap byen viv, nap byen mennen. Men e pèp la li menm nou te konn mete nan lari a. Ki te konn ap pase mizè, ap soufri pou nou an. Ki sa nou fè pou yo? Si nou te gen moun nan nou, di m non. M ta renmen nou di m si nou gen moun nan nou. Si se pa moun, si nou pa mwens ke dechè imen tout klas politisyen ki nan peyi Dayiti yo. Pase nou pa gen moun nan nou. Sandal fatra nou ye. Sandal nou mwens ke dechè imen. M ta renmen nou di m apre tout pil manti nou fin ba pèp sa. Kounye a la kijan nou santi nou. Ak ki kouraj pou nou gen kè pou nou kanpe pou nou ap gade pèp la k ap dòmi nan lari pandan bandi ap masakre yo nan lari. Y ap mouri yo pa gen kote pou yo rete. Yo vin 4 fwa pli grangou yo pa ka manje kounye a la. Apre tout pil manti nou fin ba yo. Kijan nou santi nou. Mwen menm konsèy mwen pou nou pèp ayisyen. Konsèy mwen pou nou. Chak kote nou parèt nou yon politisyen. Tout pèp ayisyen dwe leve kouri rele anmwey. Lè yo mande nou sa nou gen pou nou di se gang ki bare nou. Pase politisyen yo pi gang ke gang yo. Nou wè gang yo toujou fyè pou yo di wi se politisyen ki kreye yo. Se politisyen yo ki ba yo zam. Se politisyen yo ki mete yo nan lari ki fè yo ap fè tout sa yo ap fè. Men politisyen yo pa janm admèt pou yo di wi se yo ki mete yo vre. E nou nan yon peyi ki pa gen jistis, ki pa gen moun nan jistis la. Sondal rès moun ki nan lajistis, lajistis peyi dayiti pa itil anyen, li la pou fè malere sèlman abi, men li pa la pou itil anyen ankò. Antoulèka, pèp ayisyen, desten nou nan men nou, si nou rete chita, bra kwaze, se nou menm kap viktim, nou menm kap peri, nou menm kap peye tout konsekans yo. Nou pa t konn ap mouri konsa, nou te konn ap leve soti an foul. Jounen jodi a, y ap masakre nou. Nou pa gen kay pou nou dòmi. Nou pa gen kote pou nou rete. Nou pa ka manje. Nou tout nou rete chita. Se nou k konnen ki sa n ap fè. Nou k konnen ki sa k bon pou nou. Pase nou pa timoun piti. Tou le ka, peyi pa ka fèt san ledikasyon. An Ayiti, nou wè nou pa pwodui lekòl ankò. Nou plis pwodui bandi. Nou pa pwodwi sitwayen ankò, nou plis pwodwi sanzave, vòlè, gangstè, atoufè. Yon klas politik, se sèl gangstè ki ladan l. M ap mande nan ki vant politisyen sa yo sòti, ak ki konsyans yo vin fè misyon yo vin fè nan peyi Dayiti a? Kòman nou gade pèp sa? Poukisa nou pran pèp sa? Antoulèka pèp la desten nou nan men nou tout moun se abòne pataje epi kòmante pou nou dim eske nou renmen travay la oubyen eske nou pa renmen l.